Hello bebe m yo hello mes amour kelkeswa sa wap fè sou tè sa la kelkeswa wap bat kòw kelkeswa wap pwouve kòw pa kamarad pèsòn moun gen yon lè wap kite tè sa ki se syèl pou ou a tè sa ou panse ki se paradi pou ou a yon lè wap kitel san anyen ak de men ou de pye ou pou monte anlè a m pa konn sa ou te fè kijan ou te travay si se anlè ou prale m pa konnen men yon lè nap kite tè sa pou nal rann kont ak kijan nou te travay sou tè sa kisa nou te fè Pou fè zye Bondye plezi. Chante a byen di l, Pou nou pa fè mal, dèfwa w fè byen, rekonpans lan pa janm byen se mal ou jwenn an retou. Kòman nou ye bebe m yo? Èske mizik sa pa di anyen? Èske mizik sa lè w tande mo yo l pa fè anyen, pa afekte konsyans ou, li pa afekte ou menm k ap fè mechanste, li pa afekte ou menm k ap deprime moun, moun ap deprime sou konsyans ou, èske l pa travay? Bebe m yo jodi a m vin avèk yon nouvèl videyo pou nou. Bebe m Ayiti yo, Pran swen nou, pwoteje tèt nou, pwoteje byen nou. Jeanine Beauté Créole renmen nou anpil. Nouvo abòne m yo, mwen renmen nou anpil anpil. Kontinye sipòte m. Kijan nou pral sipòte Jeanine Beauté Créole? Se pandan n ap pran videyo a, n ap pataje l avèk yon pwòch nou, n ap like li, paske m wè nou pa renmen like. Like videyo a bby m yo depi nou monte pou nou pa bliye. Depi w like videyo a, ou gentan montre m ke travay m ap fè a li bon. Ou kòmante, ou moutrem travay map fè a pi bon toujou. Lè w pataje menm, nou fè kè m kontan anpil. Bebe m yo m konte sou nou, deja m di nou mèsi pou sipò nou, pou sipò m pral jwenn yo. Nouvo abòne m yo, piga nou fè wonn pòt, chita la, gen plas pou nou tout. Ansyen yo tou, piga nou bouje, pale, pa al e e e kòman m te ka di bagay sa pa al pa èske mo frite a se se se yon mo se yon mo franse ok pa al frite kay okenn lòt moun rete la gen plas pou nou pa deplase pou nou di gen nouvo n ap kite non gen plas pou nou tout chita la pou nou ban m love la pou nou montre m ke sa m ap fè a byen. Bebe m yo nouvèl video mwen pote pou nou jodia kisa li ye epa wèm pa wè tout sa kap pase sou rezo yo Jeanine beauté créole wè yo nou mandem poum pale de yo mwen di nou sa deja depi moun nan sou rezo a menm lè e dizon eskem ka di fi wi bon an nou di figure publique paske gen de bagay moun nan fè peu enpòt se byen peu enpòt se mal se yon vizaj publique li te peu enpòt moun ki te bal vizibilite a li son vizaj li son figure publique. De kisa m vin pale jodia timoun mwen vin pale nou de sa kap pase sou entènèt la nou tout wè l nou tout wè kijan rezo a chofe la depi yè depi maten rezo a chofe se sou rezo a kounya la si w aprann si w bezwen aprann di gwo mo timoun si w bezwen aprann di gwo mo se sou rezo a pou w vini se sou rezo a pou w aprann konn di betiz e pa mwen kap di l nou tout wè l si w bezwen konn di betiz monte sou rezo sosyo Sa vle di Nou wè bagay yo se melou kap fè aktyalite m paka pa site nou paske yo pa gen moun tou ki ka dim pa site non melou avèk doroti mwen pa vin joure yo paske mwen di nou sa deja se pa mon djòb se pa mon travay poum vin la poum ap di yo betiz men kanta pou pote ti konsèy pou yo pou sa yap fè a map pote konsèy la ok gen yon bagay yo pa konnen Depi se figu piblik ou ye nenpòt moun ka pale de ou. Gon fason tou, medam yo, yo te figu piblik, yo pa konn kijan pou yo jere emosyon. Lè w gon pwoblèm avèk yon moun sou yon rezo se pa toutan pou vin monte live. Pa bliye, nou se aktris. Ok? Nou di nou gen pwoblèm avèk yon moun, èske moun nou gen pwoblèm avè l la nou tande se yon medya l ye oubyen moun nou gen pwoblèm avè l la se yon aktè li ye non. Avledi rezon de plis, lè ou gen pwoblèm avèk jan de moun sa yo, moun nan e dizon menm lè l te figi piblik men pa bliye moun nan pa medya epi moun nan E anm pa yon aktè li pa yon avè aktris. Sa vle di gen de emosyon gen de bagay ou oblije jere yo. Le pli souvan lè nou fè e emosyon sa yo frape nou se lè ou byen nou koupab. Le pli souvan a sa a 80 pousan se lè nou koupab emosyon fè nou vin sou entènèt la nou menm di sa pou nou pa di nou fè sa pou nou pa fè nou fè live ki pa ta sipoze. Sa a deja se mank manke matirite. Mwen mwen di nou sa deja Chanel mwen an mwen di sam vle sou li depi se pa betiz depase depi se pa desann map desann yon moun mwen menm konsèy mwen tap pote pou Melou ou wè letan pou pran pou wap vin monte sou intènèt la pou wap vin di betiz pou sa map tande nan bouch ou la pran pitit ou bal lòv depi ou wè ou monte sou rezo a ou wè yon moun di yon bagay li pa fè w byen ou bloke moun nan. Ou wè Yon moun ap pran Yon bagay nan men Yon lòt moun poul voye ba ou, ou bloke moun nan, ou wè lè sa ou viv anpè. Si Ou fè Sam di w yo la, pa egzanp Yon moun ap atake w sou rezo a, pe enpòt si se Yon bagay ou fè moun nan lap atake w. Sa w fè? Ou bloke moun nan? Eske w gen pou vin reponn, vin fè makak sou rezo a, e fè voice, oubyen mande moun pou fè pou fè view live pou ap vin di betiz? Ou pa toujou tande yo di w sa kap sot nan bouch ou se li w ye, se li w reprezante paske tout bèl pawòl ki sot nan bouch ou se paske w bèl ki fè l sot nan bouch ou, tout pawòl edike, tout pawòl fò ki sot nan bouch ou se paske w se yon moun fò, se menm jan tou depi w gen yon pawòl sal soti nan bouch ou, betiz soti nan bouch ou, sa se sa w ye menm. Paske tout video sa yo wap rete pou pitit ou petèt gen dwa kounyea la pitit ou gen dwa pa pale kreyòl oubyen konsa tou li ka kenbe kreyòl an si ou pa pale anglè ou menm se kreyòl ou pral pale a pitit ou se nan 5 an la pitit ou ap toujou ka tande voice manman l ki te konn ap di betiz sou rezo a dèfwa se sa map di nou an ki eksplikasyon vrèman nou pral bay pitit la lè nap di betiz konsa ou pral di a se yon moun ki tap anmède w sou rezo a lè sa pitit la pral di w men manmi ou te ka bloke moun nan ou pat oblije monte sou rezo a pou ap di tout betiz sa yo. Ok! Se sak fè m di nou lè nou moute nou vin fè tout tapay sa yo se paske nou pwouve ke nou antò. Poukisa tou depi m ka site non moun nan, m ka site non l paske l sou rezo a, poukisa depi Kada nou gen pwoblèm pèsonèl nou avèk Kada nou toutan mete Jenny Queen ladan l? Poukisa nou toutan mete Jenny Queen ladan l? Nou toujou panse se Kada ki voye l. Li pa fè sans. Ou nan pwoblèm pèsonèl ou ak moun nan pou oblije pran yon lòt moun pou ap fril ladan pou nou ka fè zen mache. Fò nou sispann bagay sa sou rezo a. Timoun, mwen di nou sa, tan twò kout pou n ap anmerde yon moun pou n ap pèsekite l. Kounye a la nou mete nan tèt nou se se Jenny Queen ki voye kada. Pou jan m wè Jenny Queen tout ap mande lapè, nou konnen daprè nou lè n ap nou menm pou kont pa nou n ap fòse kada ap di nou betiz. Lè kada ap fè ti bòz li oubyen kada ap fè afè l, nou kouri n vin monte pou nou di betiz. Nou panse l bon pou nou? Non li pa bon pou nou. Paske nou konnen Kada, m pa pral di Kada se mèt rezo a non, Kada se youn nan moun pa gen moun ki ka fè l kanpe, pa gen yon moun ki ka di l lè pou l pou l stop. E Kada k konn lè pou l kòmanse, se Kada k konn lè pou l fini. Sa vle di nou menm, depi nou konnen Kada pale n ap vin mete e gaz, lè sa li pi mal pou nou, lè sa nou sal imaj, se nou k sal imaj nou. Pa tout moun konnen, tout moun konn kiyès Kada ye, pa gen yon moun ki pa konn kiyès Kada ye. Kada pou kont pa l li pa konnen, Kada konnen li s on moun li renmen di betiz. Kounya ou menm ki monte e byen ta vin fè live ppi se su pitit ou bò kote ou wap di betiz ou vin parèt lèd apre sa nou toujou bezwen mete Jenny Queen nan sòs depi nou wè Jenny Queen trankil nou toujou gon bagay nap chèche nou toujou bezwen mete Jenny Queen nan pwoblèm nou toujou bezwen mete Song nan pwoblèm li pa fè sans kite moun yo viv vi yo lè banm pase video sa pou nou poum moutre nou lè Jenny Queen gentan sal fè lè Jenny Queen gentan men sa Jenny Queen fè avèl nou pa wè sa Jenny Queen ap fè Jenny Queen ap ba manmanl love. Se sal fè avèk ti tanl lap bay pitit li love paske a koz de sa nap fè pitit li paka met pitit li sou rezo a lap ba manmanl love timoun mwen di nou sa deja se sèlman lanmou kap rete sispann anmerde moun sou rezo a ou menm sou santi ou menm ou sou rezo a santi w moun ap anmède w bloke moun nan nou renmen zen tròp. Nou toujou ap chèche nenpòt ti bagay. M gen enpresyon sa Kada fè la li bon pou nou paske nou bezwen parèt. Nou bezwen e vin pwouve moun nou konn joure, nou konn di betiz tou. Nou nou te bezwen vin ap kòmsi vin ap pale de Jenny Queen. Nou te bezwen vin ap pale de Strong. Sa Strong gen pou l wè nan zen nou? Kote Strong ye la sa l gen pou l wè nan afè nou? Kote Jenny Queen ye la sa l gen pou l wè nan afè nou? Depi yon zen fèt nou toujou bezwen retounen sou le pase, nou toutan bezw nou toutan gen yon zen n bezwen retounen avèl. Nou fè sa deja sou rezo a pou vyouz, nou fè sa deja lè nou mete abay nou sou chanèl nou n bezwen moun al gade l, nou fè zen sa deja l pa mache. Nou fèl deja nou pa timoun piti. Aprann inyore moun. Peu enpòt m pa bezwen konn ni si nou gen rezon ni si pou nou pa gen rezon paske gen e tò a nou gentan montre nou an tò. Nou gentan montre nou antan se pa premye fwa kada fèt, se pa premye fwa e kada ap vin e sou rezo avèk yon pawòl, nou menm pou kont pa nou se kòmsi se tann nap tann kada nèt voye e kòmsi se poul nou ye e tann nap tann kada nèt voye yon grenn mayi pou nou plonje li pa fè sans kou kada ap voye yon ti grenn mayi sèlman nou te gentan la nou tout poul yo nou nèt anvayi se kòmsi se sa nou tap tann. Fok nou sispann bagay se komsi nou te bezwen Jenny Queen se se ou byen m gen enpresyon menm nou menm tou nou konn voye moun ap e sou do pye kada di kada nou bezwen pou kada atake nou pou kada menm fèl nou menm kòm se bezwen nou te bezwen Jenny Queen pou nou atrap li pou nou vin ak dosye sou net la nou fè ase mwen menm pandan nap di Jenny Queen se fo paj li fè lap voye pale lap voye joure nou an m poko janm wè Jenny Queen monte live poul anmerde nou kòm nou di sou fo paj Jenny Queen pè nou Se rezon de plus ou konn pata janm moute sou internet la pou nap atake Jenny Queen. Nou di Jenny Queen se sou fo paj ok. Jenny Queen e sou fo paj li ok Jenny Queen pè nou, nou menm pa di anyen pa pale. Si tout sa Jenny Queen ap fè poul atake nou e sou fo paj paske Jenny Queen pè nou paske Jenny Queen son lach. Okontrè se lè sa pou nou ta ouvè kò nou lè moun nan ap pale nou inyore moun nan, si nou wè yon fo paj ap atake nou nou bloke fo paj lan. Paske moun ki pa lach la vre moun ki gen fanm nan fanm li an, moun ki gen gason nan gason an li pa pral vin sou po Fo paj pou lap vin di moun betiz li pa ret sou vrè paj li poul fè sa lap fè a anvan anyen nou di nou jwenn fo paj ap vin joure nou nou moute sou rezo a nap vin nap vin bat kò nou sa sa nou ba fo paj la regle pou nou si nou wè son fo paj ki vin joure nou se paske moun nan son moun lach li ye se paske moun nan pè nou nou pa bezwen tout jounen se se nou k pou vin ap fè rezo a cho se nou k pou vin ap di betiz nan rezo a e fi nou ye ankò. Paske menm poko wè Jenny Queen fèl non mwen pou mwen Jenny Queen monte live oubyen pou ap tande Jenny Queen kap di betiz kap fè live kap fè sa mwen ap fè la yo nou toujou bezwen ap vin fè moun fè live pou nou pou nou vin pale pou nap chèche views pou nap chèche pou moun wè nou atò pou nou bezwen moun wè nou se sal konsa pou moun wè nou pou moun tande se betiz nap di konsa poum ta parèt poum ta bezwen popilarite mpa bezwenl moun wèm anpil moun nou wè k wèm la kounya la moun ap ekrim depi nou mpa fè video yo posib sim tap fè yon bagay sal mte konn ap vin monte lakòt ou ni ap di betiz ou panse gen moun ki tap fèl. M gen de moun edike la timoun si m pa fè live yo gete ekri m gen tèlman de moun sivilize la kap swiv mwen kounya nou panse m pral vin fè nenpòt bagay la sou chanèl mwen an madam carline cheri m salye w madam carline luijean m salye w m gen moun edike sou paj mwen an timoun m pap vin fè nenpòt bagay la non katia m salye w. M salye tout moun e ki renmenm yo sou paj mwen tout moun ki a ki respekte travay map fè a ki konprann travay map fè a m salye nou nou panse sim tap fè nenpòt bagay sou chanèl mwen an sim fè yon jou la m pa poste m tap wè tout enstagram mwen mesaj mesaj madam Jeanine konsèy ou yo vo lò pou nou wi apre w pa poste paske chak videyo m fè gon re e gon leson ladanl kite Jenny Queen an repo kitel viv Lè ti tanl yo kitel ba manmanl love kitel bay pitit li love li oblije se an kachèt lap bay pitit li love paskel paka vin sou entènèt la paske nap sal pitit li paske fo paj ap sal pitit li li paka konn kiyès kap fèl m di w depi nou wè se fo paj kap vin anmède nou pa reponn yo sa Jenny Queen gen poul wè pwoblèm nou avèk kanè sa Jenny Queen gen poul wè ladan timoun nou pa serye mèdam ou menm Emelo map di sa ou gon bèl pitit fi pran swen pitit fi w. Yo eske m pral di w kite rezo a non m paka di w kite rezo a ou wè sou yon moun ou santi w mal alèz avèl moun nan ap pèsekite w bloke moun nan ou son jèn fi m sonje lèm te konn wè w dizon plizou mwen m te wè langaj ou e 60 pousan rafine m pa konnen si se mwen k twonpe m m wè w sanble yon moun plizou mwen rafine eske m twonpe m Melou. Pou moute sou rezo pou ap vin di betiz kou nou bezwen atake Jenny Queen l nou gen pwoblèm avèk Kada n fò n pase pa Kada pou nou rive sou Jenny Queen li pa fè sans m poko men le jou m wè Jenny Queen moute sou nèt la pou m wè Jenny Queen ap vin fè tapaj avè m se premye moun tou k ap m pa di m ap kite l non m se premye moun tou k ap fache sou Jenny Queen k ap di l la pa la l sa pa pou li moute live ap vin di betiz m ap di Jenny Queen li pa pou li men nou menm ki se jèn fi nou pa gen moun serye menm k ap gade nou sou paj nou. Sa vle di tout moun kap gade nou se moun ki men, dizon lè map di menm jan avè nou m pa pral di se di kote negatif sa vle di se menm moun tout betiz nap di yo l pa deranje moun nan mèdam sispann sispann monte live pou nap di betiz pou menm moun sa kap fè nou monte live la pa bliye moun nan gen yon fanmi tou m gen enpresyon avan moun nan monte li fè nap di betiz la moun nan gentan pale avèk madanm li pale a pitit li li di a m pral fè yon live la pral gen betiz ladan dezole. Ala pwòp nou tap pwòp si kounya la pou nou ta fè live nou pa pale de Jenny Queen ou moun ta fè live ou pap vin sal Jenny Queen konsa tou moun ka vin fè live ou pap sal Fednaelle paske m poko wè m pa vrèman m pa konnen kòm mwen m pa chache sou rezo a m pa vrèman wè live poum wè JS ap sal Fednaelle m pap pranl nan men w JS. Poum ta wè yon JS monte pou ap vin sal imaj Fednaelle pou ap desann Fednaelle pou ap di Fednaelle betiz. M poko wèl pandan se tan gen nenpòt pil medya kap monte kap sal Jenny Queen kap kap kap di dè pawòl dè sotiz sou Jenny Queen li pa fè sans. Eske nou pap kanpe bagay sa yo? Eske sa pa di nou anyen pou nou gade pou nou wè yon jèn fi nap detwi ki pa fè nou anyen, ki pa gen okenn pwoblèm pèsonèl avè nou ke l pa manje manman nou ke l pa manje papa nou, nou pa gen anyen de pèsonèl avè l nou jis rete nou pa vle wè l. Gen de pòs nou fin fè de Jenny Queen, gen de live nou sot fè pou nou desann li pou nou sal li, lè nou fini n fèmen live la oubyen lè nou fin poste lè nou fin poste nou pa al rele l pou kont pa nou pou nou di bon men ki pwoblèm pèsonèl mwen gen ak Jenny Queen menm pou m fè pòs sa kont li menm Pou m fè live sa pou m di tout pawòl sa yo ladan l. Avè nou, nou konpoze vi prive pou Jenny Queen. Avè nou, nou pentire, nou bay Jenny Queen penti nou vle. Penti nou wè k ap detwi l la se li nou bay li. Nou nèt gade Jenny Queen nou nèt taye yon rad nou mete sou li. Li pa fè sans mesye dam. Mwen menm k ap di l èske m gen pwoblèm avèk medya m pa gen pwoblèm avèk okenn medya. Difè ke se sou YouTube la ou ye. Wap defann ti kòb ou. Men fèl pwòp timoun pou lè nap manje lajan sa pou Bondye pa kale nou, poul pa fè menm ti kòb sa nou fin fè sou YouTube, pou nap detwi moun la pou Bondye pa voye nou lopital avèl poul pa fè pitit nou al lopital. Toujou bat kòb nap fè sou YouTube la pou nou fèl pwòp. Mka konprann nou konpoze ti bòz nou pou nou fè lajan. Men konpoze yon bon bòz yon bò yon bòz ki sen. Yon bòz ki pa ki pa detwi moun pwòp pa son moun nan labou pou fèl. Menm sa m wè k ap pase sou rezo a la, lè m ap gade nou menm, m ap tande pawòl, m ap tande yon seri de voice, m ap gade Melou ap poste. Melou, ou gon pitit fi cheri. Ou gon pitit fi. Lòt demwazèl la, ou gon pitit fi. Kou nou gon bagay n ap mete sou chanèl nou, ou tande yon bòz, ou tande yon, rezo a pran dife. Nou toujou bezwen fè live pou nou pale, pou nou fè pale de nou, pou n ap chèche vyouz. Konsa, vyouz sa yo fè nou byen? Nou dòmi anpè? Mwen menm mwen di nou sa deja pandan w wè m vin pale avè nou konsa se toutotan m poko dekouvri sa Jenny konn fè. Nou di Jenny konn fè fo paj mwen m pa nan afè fo paj la. Depi w moun kache do yon fo paj se paske se yon lach ou ye. Parèt tout kò w. Mwen m poko wè l. Le jou m dekouvri Jenny konn sou paj li sou vrè paj li paske menm se se se prèv mwen bezwen prèv la fòk li fò m wè l. Fò moun nan pwouve m ke se Jenny konn vre pou m ap gade Jenny konn k ap di betiz. Pou map gade jenny queen kap desann nou nou te nan staff li nou pa nan staff li a vle di nou te nan yon staff nou pa nan staff la ankò nou paka kitel anpè nou paka te nan yon staff nou kitel nou tou bliye staff la nou tou bliye tout moun ki te ladanl yo nou te nan staff nou nèt kite staff la tout jounen se stati tout jounen se stati tout jounen se pòs tout jounen se pwen a vle di pou lòt kan ka wè nou pa vle wè entèl pou lòt kan ka akeyi nou lòt kan se enbesil li ye lòt kan pa enbesil lòt kan ap pran nòt Nou te non kan pou nap pèsekite yon moun konsa vle di lòt kanmenm menm lè li ta ban nou je nan pwojè l li pa limite nou yes yap pran nou pou talan men lap limite nou pou konpòteman nou lap limite nou pou bouch nou pou jan nou pou jan nou vann pou jan nou vann tèt nou antouka m fè video sa pou m te pote konsèy sa pou sa m wè kap pase sou rezo a pou ye talè m te fè yon ti dyalòg avèk yon moun sou enstagram nou vrèman pale de sa se sak fè m di l ok map fè yon video pou m pale de sa medam nou parèt trè trè lèd. Nou parèt trè trè lèd. Lè nou won moun ap atake nou sou rezo a se fi nou ye. Dayè fi konn ka joure ak gason. Fi pa ka joure ak gason. Paske tout sa gason pral di w li sanble paske e fi w ye. Fi pa konn joure ak gason. Ou moun ap atake w bloke l. E kòmsi nou te bezwen moun nan, moun nan nèt voye yon ti mayi nou kou nou tout kouri plonje. A vle di plis fòs nou se sou Jenny Queen. Epa m konnen se pa kada nou genlè bezwen vre nou bezwen Jenny Queen sak Jenny Queen nou bezwen pale. Li pa fè sans medam. Li pa fè sans. Repanse bagay yo. Ou tan deja kout. Deja ou wè jodi ou pa konn demen. Ou wè jodi ou pa konn demen. Mwen m sensèman e jou m fè a wi se jodi a wi m konte. Jodi a m konte paske m pa konn kijan demen ap vini. M pa konn si m ap la demen. Videyo sa yo pandan se tan ou wè videyo sa yo gen de videyo m fè la yo pa gen vyouz men kou wè m pa la ou wè la videyo sa yo pral gen milyon pou jan m ap pale pou konsè se lè sa ou pral wè yo pran yo pataje tout kote. Video sa yo map bay konsèy lè yo pa pataje yo pa wè moun gade yo kitem pa ta la ankò lè sa wap wè nan 2 3 jou yo fè milyon e lè sa yo pral pataje pou yo di gade jan yon dam tap pale le cas de Jovenel le cas de Jovenel Jovenel pat konn di bèl pawòl pandan pandan Jovenel te tap dirije yes li te konn di bèl bagay. Yo te janm patajel? Non yo pat janm patajel. Kou Jovenel mouri, se lè sa tout kote ou pase sou entènèt la se video Jovenel. Tout kote ou pase sou entènèt la se ti pawòl, bèl ti pawòl Jovenel te konn ap di yo. Mwen pa di yo, pou sa n pa pataje yo nou pa pataje yo. Paske se pa zen, paske m pa vin lakòtonin m pap di betiz. E sak fè nou pa sipòte. Medam mwen vini jodia m vin fè video poum di nou stop sa nap fè a li pa bon nou tout la pou sinema nou tout la pou byenèt sinema nou tout la pou nou kite tras nou kite tras nou de byen kite lè yo pale de nou yo pa depi yo nè site non Dorothy pou yal gade pou yo wè travay ou te fè yo tap gadew yo wè ou te nan yon staff ou pa ladanl ankò yo pa bezwen wè ou te nan yon staff se zen tout jounen ni ou menm tou melou fèl pwòpr nou te la nou pa la ankò ok lapè. Nou pa bezwen tout jounen son zen, tout jounen son zen. Entèl te di m talè m lage si, talè m lage dat. Kot matirite a ye la? Lè entèl t ap vin di w paske l te byen avè w ki fè l te vin di w? E paske l te zanmi w ki fè l te vin di w? Kot matirite a ye la? E sa k fè m rayi yon moun, m, e franchman e pa bagay pou ki ta sot nan bouch mwen timoun. Mwen pa sipòte yon moun ke w te pataje yon sekrè avè l paske w te byen avè l, difè ke gen yon pwoblèm pou moun sa pran w li mete w nan, moun sa pa moun, li ka tout bagay sof moun. Peu enpòt moun nan te konn pale avè paske l te byen avè w ki fè l te gen yon sekrè l te ka di w li. Kou nou pa byen se lè sa w te bezwen w talè m mete nan lari talè m lage voice. Ki moun nou ye menm? Yes li te byen avè w li te ka pataje sekrè avè w. Yes sa ka rive poukisa m byen avè w m te kwè w te zanmi m te konnen w te zanmi vresa m gen si m gen yon bagay m pa ta ka di w li a. E nou konsa Bondye pral kale nou pi rèd la wi moun pa ka fè nou konfyans. M te byen avèw mwen diw yon bagay ou pranl non sèlman ou menm sam pa diw mete pou di m te diw moun sa yo nou pa moun lè sa frèt Bondye pral kale nou tout nan do tout nan tèt tout nan figi lè sa nou pa bon nou toujou bezwen lage voice nou toujou bezwen fè kunchat pou nal fè zen pou nal fè tripotay sispann sou rezo a nou ka vann tèt nou pi pwòp ke sa bebem yo mèsi m te kontan pote ti video sa pou nou paske m twouve sètan sila m fè video twò m fè yo twò long mwen renmen nou tout anpil. Si nou renmen video sa patajel pou nou mande lapè nan sinema si nou renmenl patajel mande lapè nan sinema bebem yo m pap site non jodia mwen salye nou tout mwen renmen nou tout anpil nouvo abònem yo ansyen yo nou se kèm mwen nan mitan nou antourem ok mwen renmen nou tout anpil anpil love you guys pataje video a fèl rive lwen pa gen Janin Beauté Créole san nou pa gen nou san Janin Beauté Créole love you guys bizou pa kite video a pou nou pa like pa kite video a pou nou pa kòmante menm lè live la fini kòmante. Mande lapè pou sinema, mande yon chans pou Jenny Queen. Mande fo paj yo pou yo fè yon kanpe. Fè yon kanpe pou fo paj yo. Kòm tout fo paj se Jenny Queen ki dèyèl mande yon chans pou moun kap fè fo paj yo pou yo kanpel. Yon chans pou sinema. Merci bebe m yo. Mwen renmen nou anpil. Love you guys. Bisous.